Pa pouvwa le gran lachitèk de linivè, non m se Granmèt Bonkira, yon sèl Granmèt pou tout yon nasyon. M ap salye tout moun alawonnbadè. Jodi a mwen pote yon sipè videyo pou nou, yon videyo ke anpil moun t ap mande. Paske Poukisa ou dim lè w dòmi ou pa ka fè rèv? Si ke ou fèt avèk kò w avèk nanm ou sipoze fè rèv. Donk ou pa ka dim ke wap dòmi pou pa fè rèv. Ebyen nou pote yon sipè videyo pou ou. Donk pa bliye lè wap dòmi gen yon jan pou dòmi. Premyèman si w dòmi ou pa priye, si ke ou dòmi chanm ou pa pwòp, ou dòmi ou pat byen benyen. Ou ka mal pou bwoye, ou ka mal pou wè espri yo, paske espri yo renmen kote ki pwòp. Si kote a pa pwòp, ou ka pa ka wè prezans espri yo. Ebyen Granmèt Bokira ap pote yon sipè videyo pou ou, kote ke ou pral fèl, aplike l, ebyen zanmi m, lè w dòmi, ou sipoze fè rèv. Kisa ke wap gen bezwen pou fè rituel sa? Wap bezwen yon balèn ble. Wap bezwen yon balèn woz. Wap bezwen yon balèn blan. Wap bezwen yon anana. Wap bezwen yon anana. Wap bezwen yon pafen pinto. Men pafen pinto a enpe difisil. Si ke ou pata jwen ni, ou ka ranplase l pa revdò. Men moun ki al aletranje yo, depi ke yo al nan mache kot Afriken yo ap vann pwodui mistik, w ap kapab jwenn pafen sa. Paske li trè enpòtan, li trè enpòtan, li trè enpòtan. Alò ou menm ki pa ka jwenn li, ou ka ranplase l pa rèv dò. Men li t ap enpòtan pou jwenn li paske se avè l rityèl la fèt. W ap bezwen yon pafè pirat, trè enpòtan. W ap bezwen yon pafè pirat. W ap bezwen klou de jiwòf. W ap bezwen klou de jiwòf. E pwi, w ap bezwen kanèl la. E byen zanmi m, kòman ou pral konpoze rityèl sa? Nou pati. Sa w fè, ou limen de balèn ou. Grenn kite limen deja. Ou limen balèn ou. Ok. Ou pral met. Pandan wap fè rituel la. Fò le di. Fò balèn yo limen. An fas ou. Pandan wap fè rituel la fòk ou limen balèn ou avan menm ou kòmanse. Pa bliye m di w ke wap bezwen 3 balèn. Ok. Bezwen 3 balèn, yon ble, yon roz, yon blan. Se ta di ke se yon rityèl ke w ap fè pou atire espri vè ou menm. Men lè w ap fè rityèl sa, m konseye w toujou fè kay ou pwòp. Chanm ke w ap fè rityèl ladan l lan, chanm ke w pral dòmi an, ou sipoze li sipoze pwòp. Chanm nan sipoze pwòp e jou wap fè rityèl sa tou ou sipoze byen benyen, mete bon pafen sou ou epi wap dòmi an blan. Wap dòmi an blan epi wap mete bon poud sou ou, mete bon poud sou ou. Mete nan asyèt la. Ok. Ki sa ou pral fè kon ya? Avèk klou de jiròf sa yo. Ou pran anana. Ou ap pike klou de jiròf nan anana. Men pa pran klou de jiròf ki kase. Make sure ke tout sa w ap pran yo an, pou yo pa kase. Ou pa bezwen gen yon nonb klou de jiròf. Ou ka mete valè ou vle. Ok Ou ka mete valè klou de jiwòf ki fò plezi. Toutan ke gen plis klou de jiwòf, l ap pi bon toujou. Men lè w ap achte anana, toujou achte yon anana ki demi vèt, demi mi, kòmsi ki pa mi nèt. Se pandan l ap mi an, l ap fin mi an nan chanm lan, pou odè a ap degaje ebyen zanmim se lè sa ou pral kapab jwenn espri yo vizitew ok ok Mete klou de jirof. Mete pike kanel yon dedan. Ou mete klou de jirof, ou pike kanèl yo ladan l. Wè? Wè? Wè. Pike kanèl yo. Pike. Pike. Wè. Vè di ke. Ou ka mete valè ki ou vle. Tout an ke gen plis, li pi bon. Wè. Pike klou de jirof la dan. Men lò fè rituel sa, ou fè nan chanm ou, chanm ou pwòp. Byen ranje kabon ou. Ou byen si ke ou domi avèk mari ou, ou ka domi avèk mari ou, ou fè l. Ou ka domi avèk madanm ou, ou fè l. Men sof ke lè ke ou fin fè yon ti bagay avèk madanm ou, ou sipoze leve pou al rebenyen. Rebenyen, mete poud sou ou, mete pafen sou ou e pa domi toutenni, toujou domi pou gen rad sou ou. Ok pa domi toute nu domi pou gen rad sou ou lè wap fè rituel sa mare tèt ou avèk yon mouchwa blan ok e vwasi lè w fin pike tout klou de jirof yo ladann ok apresa ou pike ou pike klou de jirof yo, apre sa ou pike kanèl lan, ebyen sa ke ou pral fè kounye a la, wap pran pafen pinto, wè, wap pran pafen pinto wè, wap simen sou li, ok wè, wap simen sou li, ou fin simen pafen pinto, Men konnya la ou pral sim ou pral simen pafen pirat la sou li. Fete pafen pirat la sou li. E pou fini tou wi. Ou mete klou de jiwòf, ou mete kanèl, Ou mete pafen pinto men si ke ou pa jwenn pafen pinto an ou ka ranplasel pa pafen rèv dò ou mete ou flite pafen pirat e mezanmi ou pral metel sou ti tab de nwi ou ki devan tèt kabann ou men pa bliye mdi w Sa son ti anana piti liye bat pase yon gwo anana epi wi kote ou pral fè rituel sa fò chanm nan pwòp ok bale chanm ou byen ranje kabann ou epi wap bezwen yon ti lansan pafime chanm lan pou tout mò yo tou ka rejwenn ou ok pa egzanp moun nan konn sòti lèl vini li tou fatige lal dòmi pafwa menm benyen moun nan pa gentan benyen pafwa li fatige. Pafwa moun nan gen yon pwoblèm l ap panse avè l, sa vle di se pwoblèm nan l ap panse. Moun nan gade, e ane lekòl la rive, li pa ka peye l. Kay la bout, kay la pa ka peye. La, l ap panse, l ap panse. Sa vle di ke moun sa a, li mal pou reve. Mezanmi, lè w fin fè rityèl sa, w ap mete l devan, nan mitan de ba, twa balèn yo. W ap limen twa balèn, yon balèn blan, yon balèn woz, yon balèn. Bleu. Ebyen kounye a lè w fini wap plimen yo, wap mete anana nan mitan yo. Ok. Wap mete anana nan mitan yo. Ok. Sa vle di ke ou ka fin dòmi la epi ou kite l limen, ou kite l limen yon 5 minit, ou etèn li wal dòmi. Landemen ou fè menm bagay la ankò pou jiskanke ou jwenn espri ki bezwen pale avè w la, vin pale avè w. Mezanmi m, Rituel sa son rituel ki garanti. Ou pa ka fèl pou pa reve. Men make sure ke chanm ou pwòp. Make sure ke lè ou pral dòmi ou byen ou byen benyen, ou byen pafimen kò ak pafen, ou byen priye lè ou pral dòmi. E si ke ou nan kont avèk moun, rituel sa pa fèl. Pa gen pa fè kòlè, pa fache jou sa wap fèl la. Jou wap fel la pa fache pa fè kòlè jis al fè rituel sa zanmim se garanti nom se granmèt bon ki ra yon sèl granmèt pou tout yon nasyon misyon nou se pou pote sa kap bon pou ou a pa koute moun kap fè vye comment ou menm sa ou vle fè a ou pa fèl just kwè nan tèt paw just konnen sa wap chèche male nap rewè ankò.